Salut tout moun! Apre gwo aksidan Roody Roodboy te fè 31 oktòb pase a, yè li te live sou akawont Instagram li an pou bay tout fanatik li yo nouvèl li e tou pwofite pote on konsèy pou tout moun. Ann gade ansanm. M la,
m manke. disparèt sou tè a men Granmèt la li pi fò li pi gran e m panse mwen panse mwen sòti mwen sòti ganyan nan istwa sa a e m te vle di nou mèsi mèsi paske aprè tout bagay mwen leve jwenn 3222 mesaj ki gen rapò avèk fanatik zanmi fanmi k ap tcheke sou mwen. Premyèman map di fanmim mèsi aprè Bondye map di fanmim mèsi madanm mwen pitit mwen e map di fanmim matant mwen yo tontonm yo ki aletranje ki Canada Boston etc map di tout zanmim mèsi ki te tcheke sou mwen map di tout antouraj mwen manadjèm DJ Roger tout mizisyenm yo Loberto e tout staff volume nan. Tout fanatik, tout lòt atis parèy mwen ki te tcheke sou mwen. Guys, anpil nan nou ka pa konprann, petèt gen nan nou jiskaprezan ki ekri m sou WhatsApp, ki gen nimewo m ki ekri men m pa gen chans reponn. Men m vle fè nou konnen ke m resevwa yon pakèt mesaj e m pa t ap gen chans reponn nou tout. Men li te enpòtan anvan m retounen sou sèn pou m te fè ti videyo sa a pou nou. Pou m di nou mèsi paske m santi koneksyon antre mwen menm avè nou an li enpòtan. e nou ban m anpil fòs. Ti tan sa m sot pran an, li pèmèt mwen reflechi anpil, li pèmèt mwen konprann yon pakèt bagay, li pèmèt mwen, li pèmèt mwen, li pèmèt mwen grandi, li pèmèt mwen, li pèmèt mwen fè anpil, anpil, anpil rekil, anpil rekil, anpil rekil, anpil refleksyon, e m panse ke. Dèfwa gen bagay ki rive w se pou pèmèt ou pèmèt ou grandi e abòde bagay yon lòt fason, lavi a yon lòt fason. E m pa p m ap pwofite di nou chak grenn nan nou ki la a e jou ou a konte. Menm apati de jou sa a M fèk m fè refleksyon sa a, se jou ou wè a k konte. So gon bagay pou n aprann fè. Aprann viv. Aprann viv chak enstan prezan. Because you never know. You never know. Ou pa janm konnen ki lè yon bagay ap rive w. Mwen menm pèsonèlman, e, M panse M panse nou dwe aprann viv. M panse nou dwe aprann bay moun ki enpòtan pou nou enpòtans. M panse nou aprann dwe aprann pase plis tan avèk fanmi nou. M panse nou dwe viv chak enstan prezan e chak sa. chak segond nan lavi nou, chak jounen nan lavi nou, fè ti refleksyon pou di tèt ou, ki sa ou poko fè pou si ou pa la demen? Ou byen eske si ou pa la demen, wap satisfè, wap ka ale anpè Eske ou pap kite moun nan pwoblèm? Eske ou pap kite fanmi ou nan kouri? Eske wap rale anpè? M panse sa se yon bagay ki enpòtan pou nou reflechi ki fè nou pa dwe pase plis tan nan plezi ke nan travay. Nou dwe enjoy lavi nou. Lè nap viv, nou viv. Lè nap pran plezi nou, pran plezi nou. But, Lè se moman pou nou fokis sou sa ki pozitif yo make sure nou fokis sou sa ki pozitif yo paske a nenpòt ki moman nou kapab disparèt e fanmi nou kap regrèt but yon lòt bagay ke m fini pa reyalize wè lè yon pwoblèm rive w mond lan pa kanpe mond lan kontinye fonksyone. Antouraj ou kontinye fonksyone, latè kontinye ap vire, se sèl ou menm ki pap la. Si ou pa mete nan tèt ou nan pozisyon pou gen pwoblèm pou disparèt. So, pa chache mete ou nan mood pou gen 10.000 enmi nan antouraj ou. Renmen, renmen moun, viv ak moun, fè byen. Mwen panse youn nan bagay ki pwoteje m nan aksidan sa se fè byen. Mwen menm fè byen je fèmen. M pa gen tan pou vye enèji, pou bad enèji. M panse nou dwe fè byen e fè byen sa yo se yo menm k ap pwoteje w. Ou pa, you never know, ou pa janm konnen ki fason Bondye ap retire w nan yon pwoblèm. E mwen menm la, si nou te panse m ale, m poko ale. Paske m gen anpil bagay pou m fè toujou. Bondye poko kite sa fèt. Nan pakèt pakèt bagay m gen pou m fè toujou, m gen pou m reyalize pou fanmi m, pou mwen, pou nasyon ayisyen an. E m gen pakèt bagay, m gen pakèt plan. An kesyon de pwodiksyon, m panse ke nou ap tann yon pakèt bagay nan men m. A koz de sa k pase a la, li te bon pou m pran yon ti rekil, pou m voye tout bagay pou 2022. M voye tout koze m gen pou m soti, tout bagay m gen pou m fè yo pou 2022. Pa ret anpil tan, 2022 a nan bat je li la. Si w fenk tonbe sou chanèl sa a, pa neglije abòne, like, kòmante, epi klike sou ti klòch la pou w ka premye moun ki wè videyo nou yo lè yo lage.